Bonsoir pèp de Dieu bonsoir enfants de Dieu comment allez vous ok c'est avec vous soeur Wideline pour l'émission savourons la parole ok nou konnen ke nou te deja di ke pou emisyon sa fòk nou gen bib nou an avè nou fòk nou gen kreyon plum kaye donk si nou poko gen yo kouri al gèyèl poun ka vin chita autour de la table pour savourer la parole. Ok, nou konnen ke nou pa ka fè anyen san lapriyè. M ap envite nou a bese tèt nou ansanm, epi nou pral priye, nou pral di Bondye pou pran plas nan moman sa ke n ap pase ansanm nan la. Senyè, nou louwe w, nou egzalte w, nou glorifye w pou sa w ye nan lavi nou. Nou di w mèsi paske w se Bondye pa nou. Mèsi, chè Senyè Dye, dèske de letènite an etènite, ou se Dye, e ou se Bondye pa nou. E nou di w mèsi dèske ou chwazi nou pou n sèvi w, e ou pa depann de sou ki laj, sou ki kategori, men ou jis rele nou Senyè. Nou diw mèsi pou sa pè. E kounya kote ke nou anfas timoun ou yo Senyè Dye, nou avèk tout pitit ou yo cha Senyè Dye, ki pral ansanm, nou pral ansanm manje pawòl ou, nou pral ansanm degiste pawòl ou Senyè Dye. Nan mande w pèmèt ke moman sa kab yon moman ki beni, afen ke cha Senyè Dye nan pawòl ou kapab tonbe nan de bòn tè, e ke li kapab pote fwi, e ke fwi sa kapab demere e pote dè mil, dè, dè, dè milye de fwi Senyè Dye damou. Pè nou beni non w, e nou diw mèsi paske nou konnen ke sètènman moman sa ap yon moman ki beni, Nou priye nan non Jezi, a lui seul soit gloire dans tous les siècles. Amen. Ok timoun, eske nou prè? Si nou prè dim yes. Yes, ok, nou prè. Jodi a nou pral aprann sou la kreyasyon. Eske w te konnen Se Bondye ki te kreye bannann, mayi, kenèp, zaboka, mango, chat, chen, ou te konn sa? Haa! M pa konn si w te konn sa, but m pral di w nan ki jou l te kreye chak bagay nan kreyasyon. Èske w prè? M pral poze w lòt kesyon ankò, konbyen nan nou la k pè fènwa? 1. Lè fè la manmi, papi eeh wap kouri kache paske te fè nwa lè yo pran kouran ou pè eske ou konnen lè latè tap kòmanse te gen fè nwa tout kote tout kote nèt te gen fè nwa nou pral wè sa nan ti istwa nou prete atansyon ann gade ti ann gade ti istwa nou ansanm li di. O kòmansman, Dye kreya lèsye e latè. Li di latè pa t gen fòm ladan l ditou e pa t gen anyen sou li. Fènwa te kouvri l toupatou. Lespri Bondye menm te plane sou dlo ki te kouvri tè a. Epi, Bondye di, Se pou limyè fèt. Epi, voup! Limyè fèt. Bondye wè limyè a te bon, Bondye mete limyè a yon bò, li mete fènwa a yon lòt bò. Bondye rele limyè a lajounen, li rele fènwa a lannuit. Se sa k fè nou ka di maten avèk aswè. Yon lannuit pase, yon maten rive, sa a se te premye jou. Bondye di ankò, Se pou gen yon vout nan mitan dlo pou separe dlo a an de. sa nou rele firmaman timoun. Bondye fè vout la, li separe dlo a an de, yon pati anwo vout la, yon lòt pati anba. Se konsa sa te ye. Bondye rele vout la syèl. Yon lannwit pase, yon maten rive, sa, se te nan dezyèm jou a. Bondye di ankò, Se pou dlo ki anba syèl la sanble yon sèl bò, pou, pou kote ki sèk la kapab parèt. Se konsa sa te pase. Bondye rele kote ki sèk la, latè, kote nou ka kanpe n ap vole a, e Li rele pil dlo yo, lanmè. Bondye gade sa L fè a, Li wè l bon. Bondye di, Hum! Se pou tè a pouse tout kalite plant, plant ki bay grenn, tankou kenèp, tankou mango, pyebwa ki bay fwi, tankou bon ti mango k ap bay, ou konprann, ti mango miska, ti mango fransik, ak tout grenn, e se konsa sa te pase timoun. Tè a pouse tout kalite plant, zèb, plant ki bay grenn, pyebwa ki bay fwi, ak tout kalite grenn. Bondye gade sa l te fè a, li wè l bon. Yon lannwit pase, yon maten rive, sa a se te twazyèm jou. Bondye di ankò, Se pou limyè parèt nan syèl la pou separe lajounen ak lannwit. Y a sèvi pou make jou yo, lane yo ak sezon yo. Nou konnen nou gen kat sezon, pa vre? Nou konnen nou gen plizyè ane, pa vre? Ya. Y a sèvi limyè nan syèl la pou klere tout latè. Se konsa sa te pase. Bondye fè de gwo limyè. Pi gwo a pou kòmande lajounen, ki se solèy, pi piti a pou kòmande sou lannuit, ki se lalin. Li fè zetwal yo tou. Li mete yo nan syèl la pou klere latè a. E sa k fè, chak swa dèfwa nou konn ap lonje dwèt nou pou n ap gade ti zetwal, nou wè n pa ka kontwole yo? Se Bondye ki kreye yo. Li kreye yo pou kòmande sou lajounen ak sou lannuit. pou separe limyè ak fènwa Bondye gade sa l te fè a li wè l bon Yon lannwit pase yon maten rive sa a se te katriyèm jou a Bondye di ankò se pou dlo yo kale anpil bèt vivan se pou zwazo vole nan syèl la anwo tè a Humm se konsa sa te pase.

Se pou zwazo fè anpil anpil pitit sou tout tè a. Yon lannwit pase, yon maten rive, se te senkyèm jou. Bondye di ankò, Se pou tè a kale tout kalite bèt vivan. Bèt yo gade, tankou chen, chat, cheval, bèt ki trennen sou vant, tankou cheni, annipye, koulèv, bèt nan bwa. tankou papiyon, zandolit, se konsa sa te pase. Se konsa sa te pase. Bondye gade sa l te fè a, li wè l bon. Bondye di ankò, Humm, an n fè moun. N ap fè l sanble ak nou. L ap gen pouvwa sou pwason ki nan lanmè yo, sou zwazo ki nan syèl la, Sou tout bèt yo gade sou latè, sou tout bèt nan bwa, sou tout bèt ki trennen sou vant, sou tout sou vant sou tè a. Bondye kreye moun, li fè yo sanble ak li. Li kreye gason, li kreye fi. Se sa k fè nou bèl konsa wi timoun, se paske nou sanble ak Bondye. Li beni yo, li di, Fè pitit. Fè anpil anpil pitit mete sou tè a. Pran kontwòl tè a. Mwen ba nou pouvwa sou pwason ki nan lanmè, sou zwazo ki nan syèl la ak sou tout bèt vivan k ap mache sou tè a. Bondye di, Gade, mwen ba nou tout kalite plant ki bay grenn ak tout kalite pyebwa ki bay fwi ak grenn pou nou manje. Men, tout bèt ki sou tè a, tout zwazo ki nan syèl la, tout bèt ki trennen sou vant, wi, tout bèt vivan, m ap ba yo zèb vèt pou yo manje. Se konsa sa te pase. Bondye gade sa l te fè a, li wè l bon nèt! Yon lannwit pase, yon maten rive, sa a se te sizyèm jou. Donk timoun, Bondye kreye tè a ak syèl la nan sis jou. Istwa pa fini la. Konsa, Bondye fin fè syèl la ak tè a ansanm ak tout sa ki ladan l yo. Epi, setyèm jou a, Bondye li repoze. L al fon ti dòmi. L al re. Ok. Donk timoun, nou aprann ke jodi a, m espere ke nou te enjoy ti istwa, nou te renmen ti istwa, pa vre? Nou aprann jodi a ke se Bondye ki kreye tout bagay. M ap fon ti rezime rapid pou nou, pou si pou n ka ekri, petèt ke n te, nou te ka distrè pandan n ap, n ap tande istwa la. Nan premye jou a, Bondye te kreye limyè, paske l di, Hum, hum, gade fènwa, gade fènwa. Ke la limyè swa! E la limyè fu. Premye jou a, Bondye kreye limyè a. Dezyèm jou a, li separe firmaman, li separe dlo anba avèk dlo anlè. Sa vle di li fè syèl la avèk tè a. M pa konn si nou konn ap vwayaje tankou timoun Jeremi yo. M pa konn si nou konn ap vwayaje, lè n gade nou wè lanmè a, e kòmsi syèl la kontre ak lanmè a. Lè w gade lanmè a lwen, epi w wè syèl la, e kòmsi syèl la avèk lanmè a fon sèl. Donk Bondye separe yo. Twazyèm jou a. Bondye pouse dlo te sou tè a, epi l di fòk tè sèk la parèt. Li fè tè a parèt, epi li fè te tout fwi yo nèt. Se te twazyèm jou a. Donk lè w ap manje ti mango, w ap manje ti kenèp ou, sonje se te twazyèm jou Bondye te fè sa. E katriyèm jou a, li kreye zetwal, lalin pou ka klere nou lannuit. E senkyèm jou a, li kreye tout zwazo yo nèt. Avèk tout bèt ki nan dlo, pwason, li kreye yo. E sizyèm jou, li kreye gason avèk fi. Nou tande? Gason avèk fi. Se pa de gason non, ni de fi non. Li kreye yon gason ak yon fi nan sizyèm jou a. E li kreye tout bèt ki mache sou tè a, tankou chyen, chat, lyon, makak, li kreye yo sizyèm jou a. E setyèm jou a, Bondye li repoze. Eske nou pa kontan timoun paske se Bondye k fè travay sa? Donk se pa lòt moun non se Bondye lè w gade syèl la wè jan li bèl notre Dieu est merveilleux ann di Bondye sa mèsi ann ba l yon bravo pou Bondye sa paske li fè yon gwo travay li fè yon bèl syèl pa vre bèl tè bèl pye bwa donk nou pral nou di Bondye mèsi pou sa pa vre nan Kolosyen timoun vèsè premye chapit premye vèsè 16 li di.

Respire. Ekspire. Wè sa w wè sou fè a la? Sa se Bondye k pèmèt nou fè l ti moun. Se sa k fè, chak fwa ke w wè w ka sonje pou di Bondye mèsi. Paske se paske li pèmèt, se li menm ki fè nou ap respire jodi a. Donk nou gen rezon pou nou di Bondye mèsi. Nou dwe di Bondye mèsi timoun pou la kreyasyon. Petèt ke w pa t konsyan, ou te ka ap manje, w ap bwè konsa eksetera, men non, se Bondye ki kreye tout bagay. Donk, chak jou leve kounya, sa se aplikasyon l, chak jou leve, di Bondye mèsi pou la kreyasyon, paske se li ki te kreye tout bagay, di l mèsi paske n ap respire, di l mèsi paske nou ka move, di l mèsi paske nou gen bèt, nou ka wè. Nou ka, nou, bèt sa yo ede nou tou, m ka imajine, souri. An, si pa t gen chat. Wè, ti chat la ka wa itil. Donk se pou di Bondye mèsi pou sa. Fò n di Bondye mèsi pou manje. Lè w wè yon pye bwa, ou jwenn yon grenn kenèp ladan l, ou jwenn yon mango ladan l, pa pran l konsa konsa. Di Bondye mèsi pou li paske se li ki te pèmèt ke li egziste. Se paske li te kreye sa. ki fè li egziste. Donk nap di Bondye mèsi pou sa timoun. E nou pral aprann yon vèsè rapidman avèm e map pral ba nou strateji pou ke nou kapab aprann vèsè sa. Ok? Vèsè a li nan Jenèz 1 vèsè 1. Jenèz 1 vèsè 1. Ouvè bib ou, gade l. Map baw 5 segond pou ka gade l, pou ka li l pou kont ou. Ou fini? Li di o kòmansman Dye krea lè sye e la tè. O kòmansman Dye krea lè sye e la tè. Se pa on moun ki kreye l, men se Dye ki a kreye lè sye e la tè. Donk timoun, m pote on ti aktivite pou nou jodi a ke nou pral fè e se konsa w ap sonje vèsè sa. Ou ka pran nenpòt ti moso katon lakay ou, men si w jwenn on ti chemiz, m kwè nou rele yo chemiz Ayiti, Si w jwenn yon chemiz, ou ka pran ti chemiz ou, ou ekri Jenèz premye, vèsè premye. Ok? Lè ou fin ekri Jenèz 1 vèsè 1, anndan ti chemiz sa, w ap ekri vèsè a. Jan nou ka wè timoun, mwen mete chak lèt yo, mwen mete lèt yo ou ankò mo yo, mwen ekri avèk yon koulè ki diferan. Men gen yon mo pou n prete atansyon avè l ki se mo Dye a. Le mot Dieu. Mwen mete Dieu an majiskil nèt. Poukisa? Se paske se li ki enpòtan nan sa m ap di a. Se li ki enpòtan nan sa m ap di a. Dieu, se li ki enpòtan, mwen mete l an majiskil nèt. Paske se li, se lui ki a tou kreye. Donk mwen di, Au commencement, Dieu. Epi mwen di, kisa Dieu fè? Li kreye. Mwen ekri kreye tou nan yon koulè pou nou kapab wè. E pou mete l an majiskil. Sa vle di sa se aksyon sa ke Bondye fè okòmansman. Dye krea. E, sa ki enpòtan nan kreyasyon yon timoun, sè ke Bondye pa itilize anyen pou l kreye. Li itilize sèlman sa pawòl. Han! Lòt moun ka fabrike bagay, Yo ka envante bagay, yo itilize yon bagay ki te la deja pou yo fè sa fè a, men Dye, il a utilisé seulement sa parole! Haa! Se la rezon pour laquelle il faut remercier Dieu pour la création. Donk timoun, nou ka desine, ok, nou desine le ciel la e nou desine la terre la. Wè desen sa yo, se pa mwen ki fè yo. Se timoun nan menm laj avè w ki fè yo, ti neve m avèk ti nyès mwen ki fè yo. Donk ou menm tou, M ap envite w a chache yon ti katon, chache fèy kaye, epi fin ekri. Lè w fin ekri l, kounye a la w pral wè si w konnen. Paske pandan ke w ap ekri l la, o o, ou gentan sonje yon ti pati ladan l. Kounye a la, lè w fini, ou pral teste, ou pral bay tèt ou yon tès pou w wè èske m sonje. Tankou mwen menm, sa m pral eseye fè, m pral eseye retire yon lèt nan sa m ekri a. N ap retire yon lèt, men ou menm ou ka fèmen zye w, ou retire youn oubyen ou ka di manmi oubyen papi oubyen nenpòt moun ki pre w pou retire youn nan lèt yo. Gen youn ki manke. M pa gade. Wè m pa gade? M pa gade ki sa k manke a. Epi m ap di okòmansman Dye krea, m apral gade imaj la kounya pou m wè ki sa k manke, okòmansman Dye krea lèsye, oke, manke lèt e. Donk e a se li m retire e la tè a. Donk timoun, ou ka retire nenpòt ou ka retire nenpòt mo ou ka retire nenpòt mo nan nan nan nan nan vèsè a pou w kapab konnen. Ok? Donk mwen retire mo e a. Donk ou menm, ou kapab retire nenpòt ou ka retire imaj la pou w ka wè kisa ki manke. E paran, si w ap gade tou, ou ka fè menm ti tès la avèk timoun yo. Apre yo fin fè aktivite a, ou retire nenpòt lèt pou w ka, ou ankò, si w fè nan lèt, konsa tou ka retire nenpòt mo pou w ka wè èske yo sonje vèsè a e ki mo ki manke. Sa se yon fason ke y ap byen konprann e konnen e memorize vèsè. A, timoun! Ti tan prèske fini wi. Ankò m pral ba nou lòt ti devwa paske nou konnen ke n ap wè jis lòt samdi. M ap ba nou lòt ti devwa. Nou konnen ke istwa sa mwen jwenn li ki kote? Nan Jenèz 1. Jenèz 1? Jenèz se premye liv li ye nan Bib la. Devwa ou pral fè, w ap ekri 5 premye liv yo nan 5 ti moso katon. Samdi si Dye vle m ap vin avèk ti katon pa m yo. M ta renmen tou ou gen ti katon pa w yo. Ok? Si w vle tou w ka fè foto ti katon pa w yo lè w fin fè yo, ou voye yo sou wèbsayt mwen, mwen, pa sou wèbsayt la non, sou paj Facebook la oubyen ou ka metel anba ou ka email mwen li ok men m ta renmen wè 5 liv ou yo ki se jenèz egzòd levitik nonb deteronòm sa se 5 liv moyiz te ekri wap ekri yo nan yon ti katon ok paske nou pral aprann bib la ansanm nap fè sa ansanm ok timoun donk se la nap fini pou jodi an men sonje. Petèt avan ou pa t konnen kiyès ki te kreye tout bagay. Se Je, se Bondye ki kreye tout bagay. E li kreye yo pou li menm, e li kreye yo pou nou menm pou n kapab jwi tou. Oke? Donk, chak jou n ap priye kounye a, an nou di Bondye mèsi paske l te panse a kreye nou e l te fè nou sanble ak li. Donk, n ap di Bondye mèsi pou sa. An n kòmanse di Bondye mèsi timoun. Seyè nou louwe w, nou egzalte w, nou glorifye w. Nou di mèsi paske w se Kreyatè de tout choz, paske w kreye nou, e w kreye chak grenn timoun, Senyè Dye fidèl. Ou kreye nou a limaj ou. Nou beni non pou sa, Pè a. E n ap mande ou tanpri ede nou chak jou a sonje sa, ke nous, nous avons été créés à ton image et selon ta ressemblance. Senyè, ede nou afen ke nou kapab viv yon vi ki fè w plezi, paske nou se imaj ou, nou se kreyati ou, ede nou, Bondye fidèl, a glorifye non ou. Ede nou a toujou sonje sa, e a chak sa ke n ap fè, A chak fwa ke nap respire pou nou kapab viv yon vi ki glorifye non kar se pou sa ou te kreye nou. Nou priye konsa o non de Jezi. A lui seul soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Timoun mwen espere ke moman sa te yon benediksyon pou nou. Se te sè Widin avèk nou pou savouran la pawòl. A samdi si Dye vle pou yon lòt bèl emisyon konsa ankò. Bondye beni nou. Babay.